Ok
Eske ou kwe menm gwo vre
Ebyen ou tou ba repons lan Wi menm gwo kay Anmwey Fi sa ret papi G. Papi G si wap gade video sa m salye w sou video sa. Si w ta rete vava avèk papi G moun sa yo ap pran la famine. Oh mwen.
JDB.

Coucou mes amours, salut chers fans, c'est Dayou, jodia mwen tounen back avèk yon nouvo video pou nou, guys sa fè lontan nou pa wèm sou chanèl lan, map ekskuze'm paske mwen te vrèman okipe, so jodia mwen pote yon bèl ti video pou nou ki se yon challenge kote ke mwen gen yon zanmi'm ke mwen te envite pou fè video ansanm avèk mwen sou chanèl lan, so mwen pap rete twòp, mwen pap fè twòp pale. An ale kmay prezante nou zanmim nan. Ok guys sa se plas zanmim nan kote ke li pral vin chita li pral vini talè lap prezante nou tèt li e map kontinye avèk video a poum di nou kijan de challenge ke nou pral fè. Bel aky a bel anka.
Salut tout moun non pam se Valencia byenvini sou chanel DS familia m kontan poum la avèk nou m trè m trè kontan poum la avèk nou jodia pou yon trè bèl challenge. Ok guys challenge ke nou pral fè jodia li rele aksyon ou verite Kote ke si li menm oubyen mwen menm nou pa ta aksepte bay verite oubyen fè aksyon an, men sa n ap pran. Sitwon, nou konn sa k rele sitwon? Aww! Sitwon, jenjanb, kote ke n ap pran yon dan jenjanb, yon ti gout sitwon. Nou ka imajine ki efè sa pral fè si w pa vle bay verite oubyen si w pa vle fè aksyon. Ok san pli tarde nan komanse avek video a ou met komanse
Aksyon ou verite? Verite
Amen, m pa ka fè aksyon.

Mwen renmen Santiago premyèman paske se la ke m kòmanse fè siksè, se la ke m kòmanse egzekite rèv ke m te genyen an ki se etidye medsin. Anplis tou, li diferan, li gen anpil fason ke yon moun ka viv ladan l, ou santi w alèz, gen sekirite, bagay, ou alèz, se pou sa m renmen Santiago. Ok Ok nap kontinye avèk video a Aksyon ou verite? Verite
Verite verite verite Hehe Poukisa ou chwazi fè video sa avèm? Hehehehe Mwen chwazi fè video sa ansanm avèk ou Paske pou chanel nou grandi ansanm pou nou promote chanel nou ansanm se poutèt sa m chwazi fè video ansanm avèk ou ok 1 1 nou pa ale pou 2 ou menm aksyon verite
verite non oh ou pa ka sèlman verite verite verite m pa vle fè aksyon paske m pa konn danse si m wè m pou m danse e tenten m pral fè nan video a. Ak an verite. Ok poukisa ou chwazi relem poum fè video ansanm avèk ou sou chanèl ou an? Poukisa se mwen menm menm ou chwazi?
Ok dabò map fè nou konnen guys ke mpa gen anpil zanmi fi nan Santiago but mgen moun mwen pale. E d'autant plus M te plis vle chwazi yon youtuber pou m te fè video kote ke l ap ka agrandi channel li an e ke m ap ka agrandi channel mwen an tou kòm li te di nan repons li an e petèt sa ke m te just chwazi di l an nou fè yon video ansanm bagay sa yo. M panse se pou sa. Ok! Aksyon ou verite? Aksyon. Aksyon. Ok guys m pral mete yon mizik kote ke lap fè 10 segond ap danse 1 2 10 segond.
Olye m danse m pito pran ni jenjanm nan ni sitwon an m pap danse. Kot ti danse ou paka fè la Nan nan 10 segond wi.
Nan.

Ok aksyon ou verite.
Verite Verite
Ki dènye fwa w bay manman w manti? Oh oh M te nan sizyèm ane Dènye fwa wi Wi Dènye fwa m bay manman m manti M te nan sizyèm ane lè sa manman m tèlman bat mwen

Ooh m paka wè sam ta mande w la non. Chante yon mizik J-beat pandan 10 segond.
Se renmen m renmen w. Ou gen sou w di fi sa. Anmweyy ok ale non.

Eske w kwè nen m gwo vre?
Ebyen, ou tou ba repons lan. Wi, nen l gwo guys. Anmwey, ey! Fi sa menm k Papi G. Papi G, si w ap gade videyo sa, m salye w sou videyo sa. Si l ta mete vava avèk Papi G, moun sa yo ap pran l la famine.

Tout vè dlo sa, m pa konnen ak ki sa w te chwazi, sinon w ap manje sa. W ap bwè tout vè dlo sa nan yon segond.
M pap ka bwè l vre, pase depi talè a m ap bwè dlo la mezanmi, m pa ka bwè dlo ankò.
Mama ou pa janm bwè jenjanm nan non. Mwen m te bwè yon gwo moso sitwon, sitwon, sitwon. Fò ba l asid.

Ok, so guys, se la ke nou ap mete yon fin avèk videyo sa. Mèsi avèk ou menm ki deja abone avèk chanèl mwen an. Mèsi avèk ou menm ki pataje videyo mwen, ki envite yon zanmi ou, yon fanmi ou abone avèk chanèl lan. Map Mande papa eske pa gen yon dènye mo pou di nou. Dènye mo ke map di nou, ke nou wè tout sakrifis ke nap fè pou nou pote trè bèl video pou nou, abòne, pa bliye bouch ou cho, premye moun ki te di se jenjanm ak sitron se ou menm. Abòne ansanm avèk chanèl la, pataje video e like. Video pou chanel la ka gran di. E pa bliye abone ansanm avek chanel mwen an ki se Aim Soraya. Map mete yo link video yo nan description pou nou pou nou ka abone avek chanel li a. Dakor.
E pase yon tre tre bon journée ou byen yon tre bon apremidi. Ok guys pa bliye ke nou sipoze kite yon kòmantè pou mwen nan video sa pou nou dim kisa nou te renmen nan challenge lan eske m koken vre ou eske se bon timoun vre epi dim ki lòt video nou ta renmen mwen fè pou nou avèk pa bliye pou nou aktive klòch nou pou youtube ka notifye nou lè ke mwen poste yon nouvo video bye.